Mes frères faites très attention lorsqu'il y a des crises les gens croient en n'importe quoi à n'importe quelle prophétie, Bonjou oubyen bonswa tout moun sa depan de lè wap gade video sa, jodia nou pote yon nouvo video pou ou video jodia nou pwal pale w yon kesyon de te cheve kap fè aktyalite sou tout rezo sosyo yo e nou pwal detaye dosye sa ba ou etanke kretyen ki prekosyon ou sipoze pran. E jis avan mwen pa ale plis nan dosye sa map mande w abòne ak chanèl la, si w pa konnen kòman pou w abòne ale bò kote nan chanèl la wap wè yon ti bouton wouj ki make s'abonner klike sou li lè w fin klike sou li wap wè yon ti klòch ki monte klike sou ti klòch la retire l sou pèsonalize mete l sou opsyon tout pou w kapab jwenn tout video kap poste sou chanèl sa pa bliye pou w bay video a yon like pataje l pou plis moun kapab wè limyè sa ke nap eklèsi w. E ou kapab toujou ale nan seksyon komantè a ou bay ide paw tou kisa ou panse de te cheve sa a kap fè aktyalite. E Yon kesyon de te cheve, yon vokal kap sikile sou tout rezo sosyo yo ki di ke yon timoun fè yon vizyon li di li wè yon moun ki di ke pou pran bib ou pou al gade de jenèz jiska rive nan apokalips W ap jwenn yon pye cheve. Lè w jwenn pye cheve sa a, w ap bouyi l pou w bwè l, epi li pasaj ou kote w jwenn pye cheve a pou w li pasaj sa a. E kisa w bezwen konnen de aksyon sa a? Pa bliye ou menm etanke kretyen ou bezwen vijilan e nan moman la, Sitou nan moman la, lokal kote tout moun reyini yo fèmen. Men pa bliye, se lokal la ki fèmen, ou menm etanke kretyen, pòt Bondye a li menm li pa fèmen, ou sipoze toujou rete kontinye nan lapriyè pou w ap lapriyè. E Dyab la li menm, pandan tout lokal fèmen, legliz pa reyini pou yo lapriyè, Dyab la li kontinye ap travay e objektif li se pou l atenn avèk sa l bezwen an sèke fè mechanste. Men ou menm etanke moun kap lapriyè ou bezwen mande Bondye lespri de disèneman pou konprann lè se Bondye kap pale oubyen se vwa satan kap pale. Yonn nan bagay ou menm etanke kretyen ou bezwen konnen fòk ou kapab anpil moun konfonn bagay sa a yo pa konnen ni vizyon, ni revelasyon, ni rèv. Yo mete tout nèt ansanm men se pa sa ditou. E dosye kesyon al nan bib wap jwenn. Pye cheve pou fè te a son yon bagay son yon lespri de djab son yon bagay satan kap travay la paske legliz pa reyini satan li menm lap travay anpil moun ale nan bib la yo jwenn te a yo jwenn cheve a yo bouyil yo bwèl yo fè te avèl gen moun ki bay pitit yo yo bay madanm yo yo bre son kesyon te sa li geriw kont kowonaviris Se ke si w wè l, ou p ap genyen kowonaviris. Sa a se yon gerizon, yon pwoteksyon, se Bondye ki voye l. Men, ou menm etanke moun k ap sèvi Bondye, ou bezwen priye, veye. Pa bliye Labib te di ke veye pou nou pa tonbe nan tantasyon Dyab la. Dyab la li la pou l teste, pou l wè. Ou menm etanke moun k ap priye, ou bezwen vijilan. Gen moun ki wè l. Gen moun tou ki wè l. Gen moun tou k ale. chèche bib yo yo wèl genyen ki pa kwè, genyen ki kwè paske yo jwenn cheve a vre epi se pa yon sèl moun ki jwenn li son pakèt moun ki jwenn li ebyen tout moun di yo jwenn li yo jwenn li ebyen gen moun lòske yo wè tout moun sa yo jwenn li kisa yo fè yo bouril yo bwè vre pou yo pa genyen kowonaviris mwen menm map di nou wi li posib pou ale nan bib ou pou jwenn pye cheve a vre paske se djab kap travay. Lè dyab la ap travay, li travay byen. Pa bliye, dyab se anlè l te ye, Bondye desann li anba. Kidonk, li konn Bib la menm jan ansanm avèk ou. Tout sa ki ekri nan Bib yo, pa bliye Labib te di sa, dènye tan an, bagay yo pral difisil anpil, dènye tan an, nou pral jwenn anpil fo pwofèt k ap di Jezi te di, Jezi, Jezi te di, Ou menm etanke moun k ap priye ou bezwen vijilan pou w pa tonbe anba pyèj Satan, lè Satan pale ou bezwen konnen èske sa a se vwa Satan. E pou m ale pi lwen ansanm avèk ou, ou kapab wè Bondye pale. Satan la a, li kapab pran fòm e l pran vwa Bondye pou l fè w konnen ke se Bondye ki pale, poutan se pa sa paske Satan li fò nan sa l ap fè a, li konnen tout teknik yo nèt pou l itilize pou l twouble legliz k ap kriye nan moman la paske bagay la lemond boulvèse gon maladi kap fè ravaj tout moun bezwen remèd ebyen li pase yon teknik poul wè kòman li kapab retire kretyen kap priye a nan lapriyè poul wè kisa poul fè ann ale ansanm avèk mwen e nan jeremi chapitre 29 pou wè kisa pasaj sa a di ou menm kap priye Bondye ki kwè nan pe cheve sa a ann ale la ansanm avèk mwen e Si w te gintan bwè te a m pa konn kisa m ap di w, men m prale nan chapit sa ansanm avèk ou, si w gen bib ou, al pran bib ou, ouvri li nan Jeremi, Jeremi 29 vèsè nan Jeremi 29 vèsè 8 ansanm avèk 9. Li pasaj sa. E ou lè sa ou pral bezwen fè diferans. Eske se Bondye la ki pale? M pa vè w al li pasaj la pou li, men li li pou konprann grenn mo ki ladan l lan pou konprann sa ki ekri. Paske li di, Wi, men avètisman Seyè ki gen tout pouvwa a, Bondye pèp Izrayèl la, voye ban nou, Pa kite pwofèt ki nan mitan nou yo ak divinò yo ba nou manti. Pa koute moun k ap rakonte rèv yo fè. Se pou yo ka twonpe nou pi byen ki fè yo pran non m mete devan. Se pa mwen ki voye yo. Se mwen menm Senyè a ki di sa. Ki sa w bezwen konprann de chapit sa a? Chèche konprann vèsè, mo sa yo ki ekri ladan l lan, ansanm avèk e vizyon sa a, e mesaj sa a k ap sikile sou tout rezo sosyo yo di wi se Bondye ki di pou di l, men pa bliye cheve se yon mikwòb li ye, e Bondye pa t ap janm al mete yon cheve anndan yon bib pou di ke pou l trete de kowonaviris, Bondye pa t ap janm al mete cheve anndan bib paske sa a se sa a se pa gerizon Bondye. Sa yo, jan de pawòl sa yo, yo pa vini de Bondye, Se dyab kap travay ou menm kretyen ou bezwen vijilan legliz veye non nap viv la nan yon dènye tan nap viv e nan moman yo la tout sa kite ekri nan la bib yo kòmanse rive anpil moun kret anpil kretyen kwè nan pawòl sa anpil pastè ap rele fidèl wi mwen jwenn li èske w jwenn li èske w jwenn li ou bezwen rete nan lapriyè ann ale ankò nan 1 timote 1 timote chapitre 4. Ki sa vèsè sa a di, e ki sa w bezwen konprann de vèsè sa a avèk koze THV sa a k ap fè aktyalite a, 1 Timote chapitre 4. N ap li vèsè premye a pou rive o vèsè 2. 1 Timote chapitre 4 di ke Lespri Bondye te di sa byen klè, Nan dènye tan an, gen moun k ap lage konfyans yo nan Bondye. Yo pral obeyi yon bann lespri k ap bay manti, Yo pral swiv yon bann pawòl ki soti nan move lespri yo. Y ap kite yon bann ipokrit fè yo pèdi tèt yo ak manti. Konsyans moun sa yo fini, yo yo ta di yo boule ak yon fè cho. Li di ke konsyans moun sa yo fini, Ou ta di yo boule ak yon fè cho. Ebyen ou bezwen li pasaj sa a, konprann nan vèsè ki ekri ladann nan, paske n ap viv nan yon dènye tan, etanke kretyen, avan yon moun di, Bondye te di, m te wè Bondye di, ou menm etanke moun k ap priye Bondye ou bezwen ale sou de jenou w pou w lapriyè Bondye, pou w di Bondye pou l ba w yon siy lan, ok, pou Bondye konfime w sa a, èske se vre. Pa bliye, nan Matye tou, li di sa, nan Matye, nan Matye chapitre 24, li di, nan dènye tan an, gen moun ki pral di, men Kris isi, men Kris lotbò, yo pral fè nou kwè nan yon pakèt bagay. Ou menm etanke moun k ap priye, rete sou de jenou w, rete vijilan, pa kwè nan bagay sa yo, jan de pawòl sa yo pa vini de Dye. Si Bondye ta pase yon mesaj konsa, li pa tap janm al mete l nan bib paske gen moun ki pa konn li, gen moun ki pa konnen ni kote Apokalips ye, ni kote Jenèz ye. E moun ki pa konn li yo kisa Bondye ta pral fè ansanm avèk yo, eske moun sa yo ta pral mouri de kowonaviris. Epi tou, Bondye pa t ap janm mete l tou, gen moun ki pa jwenn li nan Jenèz, se nan Apokalips yo jwenn li, gen moun tou ki pa jwenn li nan Apokalips yo jwenn li nan Timote yo ni nan Matye, Bondye pa t ap mete bouyay sa a, li pa t ap mete e lespri distraksyon sa a, li t ap mete l yon sèl kote pou tout moun nèt jwenn li nan menm pasaj e cheve a t ap menm longè. Kidonk, ou menm k ap priye, Bagay sa yo pa vini de Bondye. Fo pwofesi sa yo pa vini de Dye, ou bezwen rete nan lapriyè, rete fokis nan lapriyè. E li posib, kèlkeswa moun ki manyen bib yo, menm si se pa bib, menm si yon liv, depi ou gen abitid ouvri l, li posib pou jwenn yon grenn cheve ladan l. Konsa tou gen moun k ap fè manje ki konn jwenn cheve nan manje yo. Kidonk se yon fason pou m di w ke. Etanke moun k ap priye Bondye, gen moun ki kwè ladan l, pou mwen menm moun ki kwè ladan l yo, m pa wè kisa m te kapab di ou, e si moun ki te gentan bwè l deja a m pa wè kisa m te kapab di ou. Men m ap kite w al li labib ou, li de vèsè sa yo, li Matye, pou w konprann, li Jan pou w konprann sa k ap pase nan lemond la a, lemond boulvèse, dyab la ap travay pou l retire moun k ap lapriyè yo, nan men Bondye. Kidonk ou menm ou bezwen rete vijilan, rete nan lapriyè pou konprann sa kap pase a la paske bagay yo dejenere, nap viv nan dènye tan. Etanke kretyen, rete nan lapriyè se konsèy pam sa pou nou, grenn bagay sa se kesyon TCHEVE sa li pa vini de Bondye, anpil moun ap fè tèt cho, anpil moun di yo jwenn yo jwenn li, sa pa vini de Bondye sa se pa pwofesi Bondye li. Rete nan lapriyè ke Bondye beni nou.